Yo, kòman nou ye? Jodi a m santi m m fache, m vekse, m kontrarye pou m pote mesaj sa pou nou jodi a. M vin pale de zanmi nou, frè nou, sè nou, papa nou, manman nou. Espesyalman frè nou, zanmi nou, tonton nou, tout bagay pou nou, k ap viktim anba men zagoloray polis nasyonal Ayiti yo. Sa fè lontan m manje pale, m pa konn kòman pou m antre, m pa konn kòman pou m kòmanse, m pa konn kòman pou m fè entwo, pou m kòmanse pou m sa pou nou. Jodi a m sote sou yon video kote m pa konn si se idmo m pa konn si se kòd m pa konn kisa nèg sa yo ye. Kòman nèg yo ap maltrete yon zanmi yon sitwayen ki gen menm cheve grenan avè yo ki gen menm koulè po nwè avè yo ki gen menm san avè yo ki se ayisyen. Nèg yo ap maltrete zanmi an konsa. M santi m vekse pou m pot mesaj la pou nou. E menm lè zanmi an pat yon ayisyen, nèg yo pa gen okenn dwa pou yo ta maltrete zanmi an konsa. M sonje kèk mwa sot pase yo, nou gen yon nwa ki te tonbe Etazini kote polisye ameriken an tap maltrete l. Te gen anpil moun ki te fache. Nou te boude. Mwen menm mpat sote pope mpat mpat sat pase a sevre li te ka fè mal men m konnen nou menm nou menm ak polisye ayiti nou te ka fè pi mal epa mwen vwe nou fè pi mal aprè sa sak pase an amerik la nou menm nou fè pi mal. Pafwa, lè yo di polisye se pwoteje sèvi nou menm nou plis wè se kraze brize nou fè paske nou pa vrèman pwoteje sèvi vre paske nou plis ap touye, ap brize, kraze nou pa pwoteje nou pou nou pa brize sa fè lè nou tonbe nou mouri nan lari lè bandi fizye nou mal. Gen moun ki pa ki pa menm di humm pou nou paske gen de fwa nou nou byen mouri paske sa fèm mal ki koz m pale konsa a a alò zanmi a wèl nou tap eskize m paske sa map di a nou konnen l byen talè male gade yon videyo pou pou pou montre nou kòman zanmi sa li viktim anba men m zanmi sa yo kòman l viktim anba men polis nasyonal ayiti dayiti. Nèg frape misye, yo bouskile li vant li, yo frape atè, yo leve l, malgre pèp la ap rele anmweyy se yon yon anplwayè l ye. M pa konn zanmi an non. M pa konn kote l rete Ayiti, m pa konn ki vil li rete, m pa konn ki zòn li rete, m pa konn kòman l rele. Men sa fè m mal paske se yon frè m, se yon Ayisyen ki gen menm san avè m ki viktim konsa. Sa te ka rive m tou. Sa te ka rive w tou. E li rive w deja. Safem dou li li vole ja. M sonje lè gen 3 nèg vilaj li di yo te polis kon yo te mouri a te gen yon zanmi m pa konnen eske se eske se te fete li tap fete misye te di konsa li kòmanse jwenn misye se paske nèg sa yo yo fè twòp mal zanmi a tap temwanye li te di kòman li tap fè trafik moto epi malgre l pat gen kòb li tap pote 2 moun

Paske si nou t ap pwoteje e sèvi vrèman, lè gen yon polisye tonbe, zanmi frè nou yo, nou menm pa konnen nou, nou t ap santi sa se yon gwo bagay pou nou paske nou pwoteje nou, nou sèvi nou. Zanmi sa ou maltrete a zanmi m, si misye pa kenbe zam nan men l pou vin bandi tou, pou l manyè lage polisye a atè, se pa nou menm nou k pa fè l, paske nou fè l deja wi la,

Ah monchè mesye sa fèm mal ah monchè nou fè monte yon video a byen gad video a byen pèp la pran anmwee misye mete men anlè lap di se yon se yon anplwaye li ye nèg la tande yo pa wè se kout bòt lage nèg atè ah monchè mesye men sa ou gen mal se bèt

Pou polis yo t la polis la men men ah monchè mesye nèg la pa bèt non nèg la pa bèt nèg la se menm san gen avèw gade mesye gade gade gade ti malere ya lap di se anplwayèm mesye anplwayèm ye oh mezanmi.